M dakò pou tout moun ki fè mal m redi l de prè ou de lwen, de manyè pasiv ou aktiv ki kontribye nan destabilize peyi an pou gen de pwosè ki fèt. E sa k fè ke men menm m toujou ap pwone fòk gon gwo pwosè istorik kont leta ayisyen pou vyolasyon dè dwazimen, pou krim de mas, pou krim finansye, pou krim ekonomik. Paske inegalite sosyal, eksklizyon sosyal ke n ap viv, sitiyasyon lamantab ke n ap viv jodi an, se konsekans dirèk de moun ki te gen responsabilite pou te evite yo rive nan sitiyasyon kote n ap viv la. Moun ki te prezidan, ki te premye minis, ki te minis, ki te depite, senatè, ki te gen yon responsabilite pou an kelke sòt palye ak pwoblèm jodi an ki kwonik ke nap viv nan peyi an. E de mèm ke moun yo itilize nan sistèm nan ki an kelke sòt vin kon alò transfòme tèt yo an teworis gang kriminèl avèk moun ki te konn an kelke sòt itilize yo de manyè kòman di ki te telegide yo. e jodi a ki vin parèt tout tèt yo paske yo viktim don sistèm yo di kounye a yo asime responsablite yo, yo se teworis yo se gang tout moun ki te de prè ou de lwen fòk gon pwosè istorik pou gen yon jistis yon jistis tranzisyonèl e jistis sa tou pou tout moun ki te rich de manyè ilegal pou byen sa yo pou yo pran yo pou yo dedomaje moun ki ap viv jodi a dan lendignite lapli total nan peyi a paske mwen m vizite plizyè kan. Fason ke moun yo ap viv se yon sitiyasyon enfra imèn, ki revòltant e m pa kwè gen pir sitiyasyon ke jan moun sa yo ap viv dan lendinite, dan limilyasyon, dan la mizè, dan la povrete la pli total nan kan yo. E moun sa yo sou tèt yo, e pa yo k met tèt yo la, e pa yo k met tèt yo la, e yo se doubleman viktim, yo viktim 1. Yo viktim 1. De pasivite Leta, de eksklizyon sosyal, inegalite sosyal, enjistis sosyal e yo vin viktim de gang yo kounye a yo vin non kan yo ap viv de lendiferans total de moun ki di yo se otorite ki nan Leta. E yo nan kan an, pa gen anyen vrèman ki di pou yo. Pa gen okenn zòn ki te pran, pa gen zòn ki nodwa, paske leta yn fwa kel la l la pou l mete tout moun an sekirite, pa gen okenn operasyon k fèt pou moun yo retounen dèlma 2 pou yo tounen matisan pou yo tounen kote yo te ye a jiskaprezan e ou wè se majigriti se maskarad kap fèt jodi an fòk gon pwosè ki fèt pou trase egzanp sou dè zansyèn otorite de leta. epi pou moun sa yo jwenn jistis e reparasyon avèk dinite e pou yo retabli nan dinite. Ann atandan pwosè sa a fèt, Mèt Fredo, wi, ann atandan pwosè sa a fèt, nou poko nan pwosè a la, malerezman, André Michel, André Michel anpeche, men mwen men sa m di a sou ka, sou sa. Paske mwen menm m ap gade bagay la nan emosyon e soufrans moun yo. Men sa Ossou t ap esplike la a. Nan emosyon ak soufrans moun yo, yo te sonje pandan tout peryòd Job, Mich, rèy Michel Martelly, Fen Michel Martelly, debi e reny fen Jovenel Moïse de manyè trajik. André Michel, yo te anpeche l vwayaje. Yo te cancel viza l, nou sonje sa. Donk, lè Ariel, lè l vin rantre nan akò avèk Ariel la, tout moun te wè kantite an dirèk li te ye l t ap vwayaje pou l al pou l pati, li te kenbe telefòn li nan men l l ap fè live an dirèk pou l te montre ke l ap li rive pou l al vwayaje.
Si jounen jodi a. Tout sa wap di la yo, moun yo ki nan kan se pa yo ki met tèt yo nan kan, nou klè. Moun ki la yo gon kote pwosesis la kòmanse pou yo mennen yo la, e moun ki mennen yo la, il ariv ke moun yo ka gen de resposablite ladann tou, paske lè yon moun nan jan w ye la, ki al pran mil goud oubyen de mil goud nan men sitwayen ki anlè a, nan vila dakèy la, sitwayen, sitwayen Bail yo te fin fè fayit la, e Didye, Didi kap di Fizeme. W al pran nan men l pou w al aplodi l, w al di men l ap vini devan ayewopò a. Moun yo gen responsablite pa yo tou. Sa se responsablite pa yo. Men moun ki kondui yo, ki al negosye sa a, li gen responsablite pa l tou. Se pou mwen di ke sitwayen André Michel oubyen avoka André Michel, li gen responsablite l tou plèn e antyè nan sa nou ye la a. Paske lè Jovenel fin asasine, se yo ki bay Rica. nan planifikasyon ki moute gaz la prèske a 128 pousan, ki di yo pral fè lekòl e yon lekòl pa fèt, ki di yo pral fè tout bagay sa yo, tout sa yo pa fèt. Jounen jodi a li pran plezi l, l ap vwayaje, l ap chita, l ap chita, wi, li pa t pou kont li non, l ap chita, l ap fè videyo, l ap bagay epi l ap trip sou moun yo, l ap fè twit. Donk lè jounen jodi a piblikman bagay la tonbe konsa, Konbyen moun ki fustre ke n paka anpeche yo fustre paske jistis wap di a la poko gen gwo jistis sa a. Paske aktyèlman la a mwen ou si m pa twonpe m mwen wè w ou fè pati de konsèy defans e moun ki nan tribinal pou nan kou dapèl nan dosye Jovenel Moïse la. Nan ti kacho nou ye a la a e la a nou ta dwe ye? Donk nou menm tou nou bezwen jistis. Non m pap pale de li non e pa de li map pale. Mwen vle moutre ke. Nou menm tou, nou bezwen jistis paske se pa la nou ta dwe ye. Gon kou bagay ki mete nou la nan ti kacho sa kote nou ye la. Jistis la bezwen jistis. Jistis la bezwen jistis.
Donk lè jistis la bezwen jistis, san konte de lòt malere, inosan, k pa gen bouch ditou. Mwen se konn sa sa vle di. Gen de moun jodi a la k pa ka manje. Bon nou menm la nou pa ka manje, moun ki kouri kite kay yo, moun ki peye kay 4, 7, 8 fwa. E nèg yo te di, nèg yo te di yo, gen de moun ki kite travay yo, ki fè tout kalte bagay ki kwè. Jovenel la pa bon vre e de fèt li pat bon vre men kounya la bagay la rive lap vin pi mal pou ou menm wap vwayaje pou ou menm wap vwayaje lè ou chita nan restoran wap moutre wap byen pase madanm ou a pitit ou jounen jodia pou yo bloke w ayopò ou panse nou pa menm imajine ke sa sa ka genyen sou leta sou sèl ti enfrastrikti sa k rete la pèp la ka deside al chache l mwen se sa m di ke lapolis pran responsablite l si annatandan l paka vwayaje vre ke lapolis al fon jan pou yo retire koli ankonbran pou yo pa fin kraze ti ayopò a.
M panse ke nou dwe klè e trè klè sou sa. M toujou repete l e m ap kontinye repete l toutotan m nan mikwo. Peyi a ki rive kote li ye la, se pa yon kote klè. Se pa yon loraj ki kale ki mete l kote li ye la. Gen de moun ki travay pou sa. Gen de moun ki òganize sa. Gen de moun ki òkestre kou sa. Gen de moun ki planifye sa. Gen de moun ki defini plan sa a e ki mete n la an tèm de reyalizasyon sa n ap viv la la jodi a. Pa konsekan, laklas politik pandan anviwon 40 lane ki t ap dirije peyi sa a, Yo youn pa egzan de sa n ap pale a la. Yo gen responsabilite yo nan sa k te la e jiska dat jodi a n ap pale la, yo kontinye ap jwi sa nou ladan l la toujou. Laklas ekonomik yo gen responsabilite anpleman nan sa n ye la e jiska dat lekonomi kriminèl yo kontinye ap jwi sa nou ladan l la jodi a. San n pa bliye sosyete sivil. Gen de moun, depi w di sosyete sivil, se yo ou wè. Nou tout konn sa nan peyi a. Yo gen di, yo pa sèlman metriz yo gen nan sa, yo gen yon doktora nan sa. Afè pa yo. Gen de moun, depi w di tèl bagay, se yo ou wè. Gen de legliz, yo nan tout negosyasyon politik, pastè, se yo ou wè. Gen de vodou, se yo tout nan, se menm, se tout gwoup moun òganize sa nan sosyete a, laprès, ikonpri sa m ladan l la la, nèg a mikwo, jounalis, k ap vann mikwo yo, ki asosye avèk gwoup moun sa yo ki akouche kawo sa a ke n ladan l la jodi a. Mwen, lè m fache, nou tout konnen lè m fache. E lè m kontan tou, nou tout ap wè lè m kontan. Depi se bay moun sa yo gen bagay k ap jere avèk yo, mwen kontan. E m p ap kache sa. Annatandan ke gen de bagay klè ki dwe fèt kont moun sa yo, gen de desizyon ki dwe pran kont moun sa yo. Paske nan sa n ye la nou pa ka tolere l. E sa fè nou klè gen de moun ki dwe sou kote. Nan zafè politik peyi a gen de moun bouch yo pa kontinye menm ap pale de sa. Paske yo pa gen plas yo la nan sa nou ye la ankò. Nan kesyon ekonomik gen de zouvèti gen de lòt moun kategori moun ki dwe jwenn espas nan peyi a. Paske se nou tout ki pitit Desalin nan jodi a nou akouche kawo sa a jodi a nou akouche pwoblèm sa a ou tande nèg la li pa ka ret nan peyi a ankò kiyès ki mete pwoblèm sa a la anpleman li gen tout men l nan sa nou ye la men li p ap rete ladan l l ap al bwè chanpay li an Frans l ap al bwè chanpay li l ap al wè pitit li Etazini l ap penpennen men mwen menm mwen nan kawo a ou menm ou anba tant lan ou menm ou nan salmanaza ou pa ka vini ou pa ka vire la ou menm ki nan dyaspowa ou pa ka met pye w la a tou nou pa ka tolere sa a e peyi a dwe klè sou kesyon sa a. Tout moun sa yo, yo dwe jwenn monnen pyès yo. Osi senp ke sa. Pase se yon kawo la, nou akouche l, fòk nou peye l prix. E fòk nou peye l trè fò pou sa nou fè peyi sa. Doktè Jean Mathurin, bon, pale m Mathurin, nan kawo a toujou nan ladan l, ou gen de bagay ou wè klè ki ka sòti n, ou gen pwopozisyon. Mòn, kisa w gade, kijan n ka avanse pou lavni nan sa nou ye la? Ok, mòn òganize lendi 21 e madi 22 jiyè a la konferans politik ayisyèn kote ke gen anpil ta ka di nwizans ki tap eseye plase sou wout konferans politik sa pou anpeche l fèt. Konferans lan fèt lendi e madi e te gen 300 delege ki soti nan pati politik, nan òganizasyon de la sosyete sivil e Yon sèten nonm de pèsonalite peyi a ki te deplase ki asiste a 2 jou de travay sa yo. Konferans politik la t ap statye sou 5 tematik kote ke nou te bezwen gen pwennvi laj reprezantan, m ta ka di kominote ayisyèn yo. 5 tematik sa yo, premye tematik la se jisteman pwoblèm de sekirite ke peyi ap konfwonte la a, e ki demach, ki strateji ki pou pèmèt ke Ayisyen kapab resirkile libreman e repran posesyon sa yo deposede yo anndan peyi a. E ou konnen ke pa gen sekirite san lajistis. Donk, gon rega ki pote sou kòman sistèm jidisyè la dwe adapte l pou l reponn a defi sa yo ke yo kreye e mete sou zepòl li. Mentnan, gen yon ansanm de konsta ki fèt atravè atelye ki fèt sou tematik sa a. Gen de rezolisyon ki fèt tou. E youn ladan yo, se ke yo di w ke yon peyi pa kapab sekirize si dabò li pa genyen la garanti ke fwontyè li yo sou kontwòl pa l.

Se yon geriya ke bagay la ye, e geriya se pa la polis ki trete de pwoblèm de geriya, se de pwoblèm de lame.
Se lame ki kapab fè sa. Se lame sèl ki kapab fè sa, men de konsèy avèk popilasyon an. Ok. Paske pa gen okenn lame ki genyen okenn geriya. Si popilasyon an pa dakò avèk ou, ò ou nan yon sitiyasyon kote ke reprezantan leta a, m ta ka di, an dezarmoni total pa rapò a popilasyon an. Donk, anje a, se yon apèl ki lanse pa vè la sosyete ayisyèn pou di yo ke fò ke 1 nou repran responsabilite nou, donk fò nou remete lame peyi a sou pye, men fò ke lame a tou gen kapasite pou l kowòdone, paske ou pa kapab gen yon fòs de defans e ke fòs sa a gen 2 ou 3 direksyon k lan tèt li. Li gen yon direksyon k ap kowòdone tout lòt yo.

E manda ke yo pral bay, yo otorize yon komite ki anndan, ki sòti anndan konferans lan, pou ouvè lè demach pou pèmèt aske yo debarase peyi a de eleman de gouvènans sa a ke yo konstate echèk li a. Twazyèm eleman an, ki se youn nan eleman de denstabilite ki antreteni, e ou leve l la an plizyè fwa, se ke peyi a pase, m ta ka di de yon pati politik, ya karantan, a pli de 350 pati politik jodi a. 350 pati politik? Peyi Dayiti bat rekò.
Chak nèg gen yon pati nan pòch yo. Rekò de nonm de pati politik. Nan valiz yo. Donk, etan done ke te gen plis reprezantan de pati politik ke de reprezantan dotre gwoup yo anndan konferans lan, li te enteresan pou wè distenksyon e deba ki fèt sou li e kòman yo menm yo karakterize pati politik yo. E donk, yo rive a la konklizyon ke li endispansab pou restabilize Leta a, gen yon ansanm deleman de refòm majè ki dwe fèt an travèsan klas politik la dan son entegralite e an chajan l tou de chaj de responsabilite pa l pou mennen peyi a nan deteryorasyon ke l rive la. E nan kad sa a, yo te di ke yo kwè ke l endispansab pou ke ou ramne pakèt bay pati politik sa yo nan yon chema de 3 a 5 tandans prensipal de sòte ke le jou ke peyi a ka rive pou l fè eleksyon, ou p ap bezwen gen 50, 60 kandida pou chak pòs ankò. Notamman pou pòs de prezidans de la repiblik la, li pi posib pou ta kapab genyen 3 a 5 kandida, se ki ap bese non sèlman le depans de leta. Ou pa bezwen genyen tout 5 kandida.
Non, ou pa bezwen tout sa. E dotre pa, e dotre pa tou pou evite ki yo ap sal peyi a konsa. Paske chak fwa ki yo gen yon demach elektoral ki rantre, peyi a sal konpletman, tout moun sal kouvri avèk imaj des uns et des autres. Non, yo di ke devan yon sitiyasyon kon sa, li endispansab aske ou tou gade sistèm kap fabrike dinamik sa. An patikilye, mhm. fok gon manyen ki pase nan sistèm jidisyè kap abilite rekonesans de pati, dok fok ou regularize sistèm sa. Men dotre patou, yo di ke pa gen enterè pou moun menm ap pale. de leksyon la a dan la mezi ou anyen pa ko klè non la a nou pral rive sou yon lòt e tematik ki se te referandòm kap pale retouch konstitisyon e eleksyon ò men pou vwa la ak la yn nan referandòm wi wè la non men anmweyy a derante wi non men men nan nan pap pap gen pap gen referandòm ou klè sou sa non pa gen referandòm e e pap genyen retouch konstitisyon paske sak ma ta nesesè pou yo ta touche nan konstitisyon an pesonn moun pa vle touche l. E se sa ak debat tou nan konferans lan. Se ke jodi an la a, premye kesyon ke moun yo poze, men poukisa ou bezwen chanje yon konstitisyon ke ou pa janm aplike? Dezyèm bagay la, se rekonèt ke moun ki te etabli konstitisyon sa yo vre, yo fè yon konstitisyon ke yo konnen k pap janm ka aplike nan peyi a. Men se sa nou toujou aksepte. Non, non, non, lide se ki sa? Se ke lò ou dezabiye le pouvwa politik. Ou pa pataje sa? Ou kwè ke. Non, non, non, non, non. Tande, tande, tande, tande, non, ou gen dwa reyaji. Ou gen dwa reyaji. Se ke konseptè de konstitisyon an depi 1987, yo konsevwa yon pouvwa politik avèk yon prezidan elu men ki pa dwe gen pouvwa politik. E sa se youn nan gwo eleman destabilite ke w genyen nan tèt Leta a. E se sa k wont ou pral konprann ke chak fwa ke ou fin fè eleksyon, ou eli yon prezidan, ou wè tout tan ke l pran pou rive jwenn yon antant otou de yon premye minis. E lè w fin. Non, non, mesye, estabilite a l koute. E kote nèg yo fè plis gwo, pi gwo bras tou. Lestabilite, lestabilite ki nan tèt de Leta a li kòmanse nan premye pwen sa a. Se vre, se vre. Men nan dezyèm nivo a. Se ke le fèt ke w gen miltiplisite de pati sa yo vin fè ke alenteryè de paleman an ou gen difikilte pou w bati de konsansis minimal ki ka pèmèt ke gen yon antant ki jwenn. Donk sa pral kondui w nan yon miltiplikasyon de eleman ki antretyèn lenstabilite nan eta sa. Donk e nan enstabilite li difisil pou fèmèt yon peyi redemare. Menm demare, m pa menm di redemare paske depi. ke nou rantre nan dinamik sa a, demaraj peyi a ap make le pa. Mentnan, ò, tout moun ta renmen wè peyi a demare. Se ki fè ke pou ta retouche konstitisyon an, fò ke nou pran le tan antre nou menm sitwayen, pou nou rekesyone tèt nou, men en de twa eleman ki pèmèt aske enstabilite a ap antreteni, e men ke twa eleman pou nou ta modifye ki pou pèmèt aske peyi a ta ka repran. Parekzanp, Sa fè 40 an ke nou gen yon konsèy elektoral. Konsèy elektoral la pa janm kapab fonksyone de fason pèmanant. Se vle di li tounen yon zouti nan men de nèg k ap fè politik pou yo ap chwazi mete yon prezidan, mete moun ladan li, fè l ale nan sans ke yo swete. Alò ke konstitisyon an te prevwa premye gouvèneman ki lejitimeman eli, Yon fwa l enstale, fò l pase nan faz de mizannèv yon Konsèy Elektoral Pèmanan. Jodi a, kesyon an repoze. Li pa janm fèt. Jwèt kòken, mètdam.
Jodi a, kesyon an repoze. Nou pa gen enterè pral ni nan fè eleksyon jodi a, ni al nan retouche Konstitisyon si pa gen lagaranti ke Konsèy Elektoral Pèmanan an li enstale. E yo tou di w ke pou Konsèy Elektoral Pèmanan an enstale, fò ke jiridiksyon k ap statye sou lè ka de vòl oubyen de magouy anndan eleksyon, fòk jiridiksyon sa tou etabli ansanm avèk li. E twazyèm bagay la, yo di w ke si pou peyi a gen yon minimòm de mentyen de sa souverènte, ou pa ka ap mande moun peye kòb pou fè eleksyon lakay ou. Donk yo di tou, fòk nou antann nou pou ke gon taks. Tout eleksyon nou yo finanse, bon, ekzepte, bon, e M. Privert sa nou ka ba li l. Li te fon yon mòso. Lè eleksyon te fin kraze a, li te chèche lajan, li te pou l te fè eleksyon. Ok, donk yo di w ke li endispansab paske nou menm Ayisyen fò nou pran kouraj nou a de men, fòk nou antann nou pou nou adopte yon taks. Se lentènasyonal ki finanse eleksyon. Non, fò nou sòti nan sa a. E sa k fè se yo k ap mete prezidan tou. Men jisteman, donk fòk nou sòti nan sa a pou ke gen yon taks ki aksepte pa lèzayisyen e ke taks sa a ta dwe trase. pou pèmèt aske nèg pa devye l pou y al fè sa yo vle avèk li, de sòte ke ou kapab bay non sèlman yon Konsèy Elektoral pèmanan, ou gen Tribinal Elektoral ki ap desantralize atravè tout tèritwa a, men egalman w ap asire w ke lajan k pou pèmèt ke lè eleksyon bezwen fèt, ou pa nan mandisite lajan ankò e ke lajan sa a pa p vòlè, li pa p detounen, ni pa dè zeli, ni pa yon prezidans, ni pa yon gouvèneman. Mentnan, lòske nou fin gade ansanm 4 tematik sa yo. Alò se la tout kesyon ta pou, donk pil bagay la, ou te ka mande w kiyès.

Manda sa a abilite yon komite k degaje de konferans lan pou ke li chaje l de frape pòt tout antite k nan sosyete a pou pèmèt ke rezolisyon sa yo pran efè. E nan kad sa a, youn nan eleman ke yo mete an gad, yo di ke, konferansye yo di, yo p ap dakò pou oken chanjman de pouvwa fèt avèk cpt sa a, jis gon limit jisko 7 out pou ke yon nouvèl administrasyon pran tèt leta a. E administrasyon sa a, yo di ke yo pa bezwen gen 9 prezidan avèk 9 bidjè k ap gagote. Yo bezwen gen yon grenn prezidan e yo di kont tenu de pwoblèm ki genyen nan lakou de kasasyon, Kont tenu de sa yo repwoche o jan resòtisan de la Cour de Cassation, yo di a la limit pou rete avèk yon demach enstitisyonèl, li ta entèresan pou yo jwenn yon ansyen jij retrete de la Cour de Cassation e yon premye minis ki distenge pou sa l konn fè, pou pratik li e pou respè ke sosyete a gen pou li e ki egalman kapab pòtè de etikèt de yon teknokrat e ki pa gen dèt vizavi de pesonn moun. Mentnan yo di tou administrasyon sa a ta dwe. diskite avèk tout moun ki nan sosyete a pou pèmèt aske gon antant ki jwenn pou ke gouvèneman ki pral ranplase gouvèneman sa a, li kapab yon gouvèneman a dè fen de sali piblik e gouvèneman sa a pa dwe gen plis ke 12 minis ladan l. Mentnan, diskisyon yo kòmanse tout swit apre. Rapidman, gon pakèt moun ki kòmanse ap rele, frape pòt otou de resò sa k sòti de konferans lan, enkliyan de moun ki anndan kominote sektè prive peyi a, de moun ki nan sektè politik e de moun ki nan kominote entènasyonal la. Alò fò m di nou ke konferans lan jan l te fèt, li fèt, li ouvri avèk yon seyans le lendi maten avèk kouverture des médias. Travay an asanble yo e travay an plenyè yo, yo fèt an deyò de la couverture des médias. E a la fen de konferans lan, dènyè seyans lan, li fèt avèk la prezans des médias e des invités. E pami envite sa yo, ou genyen de moun ki te soti. Nan cpt a, gen delege de moun voye tande, menm jan gen de moun nan kò diplomatik la ki deplase pèsonèlman pou vin tande rezolisyon k ap li yo. Vwala, an gwo, bagay sa a mete jodi a devan peyi a, pa gen anyen k pafè. E sa fòk nou admèt li. Wè, tout ak imen ap konsevwa, ap mete an plas, li pa fòseman konplètman pafè. Men lide se ke gen yon pòt ki ouvè la a, pou ta pèmèt non sèlman gen yon ansanm de liy de refòm ke sosyete a bezwen ki souliye e ki se yon grann pati daktè politik ki mete yo devan e ki aksepte pou yo sipòte yo, men dotre pa, yo fikse de limit tou. Paske yo di, doun pa, ou pa kapab ap resevwa de dikte ki di w ke degaje w bouyi vide, fè eleksyon e pandan karantan se sa a n ap fè. Jodi a, li enpòtan pou ke prensipal refòm ke peyi a bezwen fè yo, ke gen antant ki fèt sou yo, de sòt ke le jou ke pa egzanp ou vle touche konstitisyon ou, e ben an se moman la w ap konnen men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eleman ki esansyèl pou konstitisyon an ke nou adopte yo. Les lois d'application de la Constitution, ki pou fè aplikasyon konstitisyon an tou, yo di w ke pandan n ap konsevwa yon konstitisyon ki aplike a bezwen e defi peyi a, fò ke paralèlman les décrets d'application dwe elabore an menm tan avèk li. De sòt ke ou pa bezwen al pèdi tan lè ou rive nan paleman pou nèg ap pase 5 an pou yo pa ka chanje yon grenn lwa pou fasilite aplikasyon konstitisyon, ensitiswit. Donk ou gen de eleman konsa ki debat e jodi a chantye a ouvè. Bon, e sosyològ pou reyaksyon pou la an ale. Bon, m tande
demach yo. Bon, m pa gen pwoblèm paske m tande yo, m panse se yon pwopozisyon an plis e li mande pou yo fè deba. Bon, se demokrasi m pwouve ke l ap pote solisyon. Men genyen yon remak anpil moun fè, se yon remak m ap fè, m tande anpil moun fè l sou konstitisyon 87 la. M panse chak fwa n ap gade yon bagay jodi an, fò n teni kont kontèks istorik ki te bay nesans avè l. Paske l pa annik rete, l te vini pou kò l. Se yon konstitisyon moun yo fè nan yon konjonkti kote yo fèt pase yon bann tan nan yon diktati, te gen yon bann bagay yo pa genyen. Yon prezidan osi fò ke l te ye, w ap fè k yon prezidans osi fò. Donk sa vle di fòk yo te jwenn yon mwayen m pa kwè se, e pa jistifye m ap jistifye l non, men te fòk te gen yon mwayen pou yo te fè yon kase fè prezidan pou yo te reyekilibre kesyon an. Pou yo te reyekilibre kesyon an. Yo deplimen l. Wi, kounye a la, li ka toujou poze pwoblèm e l te poze pwoblèm, men an n gade yon bagay nan demach lan. Li tou di, lè mwen kandida e li anpe, li t ap anpeche grenn 5 ke n pral pran an dènye tan yo, konstitisyon 87 la, li anpeche grenn 5. Paske li di. Moun ki al nan eleksyon an ki eli a, pati ki gen plis moun nan Parleman an, se li k ap bay Premye Minis lan. Donk, gouvèneman ap emane de li. Ann sipoze ke, ann sipoze ke moun ki prezidan an, yo vote l e yo vote yon pati. Se pou nou pa t pran nan grenn senk. Kòmsi gen yon grenn nèg la k vini la, k tou pwisan, ki pati la, k al pran yon banyè, epi ki pa gen ankenn estrikti politik, epi ki vin prezidan kote l pa gen ankenn moun nan Palman an. Si moun nan soti, se Parleman an ki bay li, li poko poze pwoblèm. Paske li pral aplike politik pati ki voye l la. Donk kounye a mwen m panse si nou estime l poze pwoblèm, mwen m pa kwè ke se konstitisyon paske se sa moun yo ap fè la. Moun yo gen yon bagay y ap fè e ki vrèman grav, ki vrèman grav e se pa sa w fè non. Ou te jis fè remak la mwen m jis atire atansyon sou li paske moun ki al nan eleksyon an, moun ki al nan eleksyon an. Vrèman se youn nan pi gwo pwoblèm pou nou rezoud. Vrèman. An ale. An fèt, m wè ke n ap kouri. Sous de koripsyon.
E n ap kouri.
E de manch. Sote konstitisyon 87 la. A moute prezidan.
San ke. San ke premye minis li. Non, men konstitisyon 87 la m dakò wi pou nou korije sa. Men konstitisyon an te fèt nan lespri kote moun ki ap antre nan leta se te bon sitwayen.
Wi, gen la panse de la choz e gen la reyalite de la choz. Non, lespri de la konstitisyon.
Men m panse ke tout sosyete kote gen moun sivilize, se bon sitwayen k fè l. Tout afè.
Ou pa wè sa k fè m pa gen pwoblèm ak 87 la non. Paske 87 la premyèman nou pa aplike l e nou vle chanje l. Bon kiyès ki di nou sa nap vin avèl la nou pral aplikel kounya ou pa wè sa. Pwoblèm nan son pwoblèm de moun. Don pwoblèm de moun.
Kisa konstitisyon 87 la di nan kesyon premye minis? Tande men kisa l di. M pral montre nou klè ke se nou k pwoblèm nan. Fòk nou evite chèche fo pwoblèm. Paske e fo pwoblèm n ap chèche la pou n met sou tab la. Konstitisyon 87 la di ke nou gen palman ki se reprezantan pèp la. Depite, senatè. Ok? Depite du pèp, senatè de la repiblik ki fòme palman an. Se yo menm k al epouze vòt nan men pèp lan, pèp la fè yo konfyans a lide ke konstitisyon 87 la pa t panse ke yon eleksyon pou genyen l se vyolans, se mil goud ki anòmal. Konstitisyon pa tap janm wèl konsa. E si nap fon konstitisyon n pa ka toujou panse ke mil goud, kounye a son pwoblèm dedikasyon toujou paske n pat aplike konstitisyon k fè n tonbe nan sitiyasyon kote ke pa gen bon sitwayen. Si ke se pèp la k vote depite, senatè e yo k desann atè a pou yo fè palman an, kounye a ki pwoblèm moun sa yo genyen si pou m chwazi yon premye minis fò m voye l nan palman pou l ratifye politik jeneral li? Li pa yon pwoblèm.

Mwen menm non non m paka panse sou non paradoksalman non non m pa eh tande m paka pati non non tande byen m paka ale paradoksalman jan n ap pran l lan men m dakò ke nou gen yon palman moribond ki an dekonfiti e pa sèl palman an kounye a m ap pale w se prèske tout moun menm moun k ap fè politik yo tou pa gen vrèman sa yo rele onètete pa genyen sa yo rele lespri bon sitwayen an ki pa gen konsyans patriyotik Se outsider ki ap fè politik, kap bay pawòl pou yo pran pouvwa pou yo ale grafe yo. Men, si m ta gon palman k responsab, ki konnen ke pou m vote sa, pou m fè sa, se pa mil goud, paske yo peye m deja pou m fè travay sa, ki pa yon pwoblèm. Okontrè, se t ap yon fòs pou l montre prezidan, mwen menm mwen la m ap veye, paske wòl palman se veye sou aksyon gouvènemantal, veye sou aksyon ekzekitif la poze oswa prezidan avèk gouvèneman nenpòt kòman. Li la pou li kontwole pouvwa, pou l kontwole sa k ap fèt, kijan kòb ap depanse, kontwole bidjè tout bagay men si tande byen. Maestro se konsta a yo wi.
Sa w ap pran pou konsta yo la. Non, non, non, non, m pa ka panse paradoksalman, m pa ka panse a lenvès. M ap panse dè la nòmalite. Se reyalite a, se sa moun yo. Men menm reyalite sa, tande byen, ou pral chanje, ou pral, m pral, m dakò pou n ap chèche rezoud pwoblèm premye minis lan nan nouvèl konstitisyon si l yo, si y an ora. Paske jan li ye la. M poko wè posibilite pou chanje konstitisyon an e l pap ka chanje konsa. Ebyen anfèt w ap rezoud li ap gen lòt pwoblèm ki pi yo paske jodi an sa k lesansyèl lan fòk pati politik yo tou sispann chita nan radyo, sispann fè pwopagann, sispann negosye pou pouvwa, pou enterè, pou kapab jwenn, mete zanmi, fè konplo, planik. Fòk yo chita enben efektivman si gen pati politik vre fòk yo kòmsi fòk yo al fòme sitwayen yo tou a lespri de Jean Price Mars nan la vokasyon de lelit ale nan pwovens yo fòme moun yo men se pa nan kapital la sèlman pou n rete. E la wi n pral fè sitwayen yo jwe wòl yo tou, konn responsabilite yo, pou yo veye lespri bon sitwayen an. Men apre sa pa gen pwoblèm.
Konstitisyon fòk m aplike l dabò pou m konnen l pa bon, pou m wè l bagay. E sa m wè. Mèt, m gen enpresyon ke gon jijman k ouvè la. Paske gon konsta lajeman, e pa sèlman pataje, men la lendi e madi genyen yon ansanm de diskisyon ase. Maradi a se sere ki fèt avèk moun yo sur la baz de dire ke an nou sispann fè politik pou politik, an nou gade itilite politik nan yon sosyete. Ok, an nou gade itilite politik nan yon sosyete. Paske mwen menm pa egzanp, m pa gen yon mèrd m ap pèdi tan m nan politik. Se pou sa m konn fè, pou sa m ap fè. Ok, sa k jennen m, se ke movè politik ki nan peyi a, fè ke m pa ka travay. Movè politik ki nan peyi a, fè ke tout ekip moun mwen, ke m travay ansanm avèk yo, ka pwodui richès ki ka distribye. Paske youn nan pwoblèm ou genyen ki fè y ap mande moun mil goud, de mil goum pou y al vote a, e paske pa gen travay, pa gen posibilite pou moun emèje nan sosyete a. Devan defi sa yo, mwen menm nou gen yon kantite moun nou revòlte. E nan poze kesyon sa yo, w ap rann kont ke li fasil, trè trè fasil e menm twò fasil pou de moun ap di w ke li bon konsa. Si l te bon konsa, alò nan tout grate tèt sa yo, yon moun pa t ap pè pou l pran yon vòl pou y ap mete Ayisyen sou lis pasi pala. Nan ki lòt kote nou tande pwoblèm konsa? Pou sa k fè kounya yon moun. Yon ti moman. Eske se konstitisyon an ki fè sa? Non, non, tout sa l di la, pou sa se konstitisyon an sèlman ou pran? Nou gade 5, nou gade 5 tematik. Nou gade 5, nou gade 5 tematik, se pa konstitisyon an sèlman pwoblèm nan. O la la, men wap mete de mo ke mwen menm map di chak jou. Se pa, la kesyon se yo de la de sa. An nou pase de la pawòl o zakt. Konsta yo fèt, pwoblèm yo egziste, defi yo la a. An nou gade kòman nou ka kòlte nou, kòman nou kapab rive mete la majorite de moun ki konprann ke pwoblèm sa yo, yo tretab. Se pa de bagay ki pa ka trete. Se de pwoblèm imen yo ka trete. Ou poze l, ou di gen yon pwoblèm de moun. Wi gen de pwoblèm de moun. E si te gen moun ki gen sifizaman de karaktè, men donètete, de diyite, yo pa t ap dwe kite peyi a rive nan eta ke l rive la a. Kou ou tande enterè de twa ti grenn moun an danje, yo tout swit rapid, paske yo menm yo ka mobilize kòb, yo ka achte lajounen nan men moun, yo mete moun yo nan lari. Vrè pwoblèm sa yo, yo pap janm pran tan pou nou statye sou yo. Li twò fasil pou nou pase a pye jwen e pran yon eleman nan yon gran pwoblèm epi panse ke se jou li sèlman nou pral kanpe. Pwoblèm nan pa sèlman yon konstitisyon. Pwoblèm lan li odela de konstitisyon an. E konstitisyon an tou se ekspresyon sitwayen yo l dwe ye. Men si ekspresyon sitwayen yo jodi a manifeste la, m pa ka kache moso, youn nan moso sou lekèl yo eksprime la. Pwoblèm de sekirite a, ke tout moun ta bezwen retounen lakay yo. Youn nan bagay yo di w, yo di w ke si administrasyon leta pran kouri kite anba lavil la, bay gang egzekite tout pouvwa sou anba lavil la, kiyès ki responsab? Kesyon an mande repons. E yo di, fòk administrasyon leta a retounen okipe anba lavil. E yo di yo, men demach pou l ka rive fè l la, fò ke li kab mobilize alafwa retire 9 bidjè prezidansyèl kap gaspiye a pou konsantre yon pati nan resous sa a pou asire, ekipe e fòme.

Se pa kiyès ki mete nou sa se yon pakèt ane betiz ki mete nou la. Nou pa pran responsabilite nou e depi gon ti bouton pa pran swen l li ka menm ba ou apse ki fè ou pèdi kò w nèt. Se sa k mete nou la. Se yon sitiyasyon ke nou te dwe pran a pensèt depi lè l te fenk ap kòmanse. Nou pat janm fèl nou pat janm pran responsabilite nou jodi an la lage nou kote nou ye la. E jodi a nap kitel bay jenerasyon aprè a tou. Mpa di epa kitem mta di kitel mwen menm je suis pour le changement men je ne suis pas pour les discours politique les discours politique CPT a lèl tap vini li te moutre w ke yo genyen tout solisyon adapte e syantifik teknik pou yo mete lapè nan peyi a. Pawòl yo anpil pa gen aksyon.
Nou fè tout tan nou nou nan discours.

Gen anpil moun tande gen bon ann pran egzanp ann pran aksyon mèt la ou aksyon konkrè ou aksyon konkrè avè ou paka ou paka presipite avèk mwen se mwen kap pale je si mèt de mè pawòl frè m pa di non enben efektivman si w pa di non kite m pale aksyon k pwopoze a se yon aksyon ki tan vè la valorizasyon de valè notamman la remèjans doun nouvèl klas politik. E ki kote l ka kòmanse? Se de lè zinstitisyon de sosyalizasyon, notamman lè inivèsite di. Ok. Apati de ki sa l ap kòmanse? Apati de yon gwoup jèn konsyan, non, konsyan, ki estriktire, ki dabò defini yon plan sou papye, ki gen yon metodoloji, ki di n ap soti la pou n al la. M pa konprann demach ou. A, ou pèdi demach. Ou pa konprann demach. Ou pa janm konprann ni, paske men sa k rive. Banm di w byen, li pa fasil pou w konprann. Si pou w konprann, se tande pou w tande, epi si m ere tou, m dakò pou m.